Anpil anpil anpil anpil prekosyon ou menm ki sou wout la, ki soti Brezil, ki soti Chili, kap pran wout la pou ou rentre Meksik, pase pa Meksik, rentre Etazini pou yon vi miyo. Pran anpil, anpil prekosyon. Sou pawòl sa yo mwen salye tout moun, zanmi m yo, sa k ap fèt. Mwen kontan avèk nou aprè midi ankò pou yon lòt videyo. E m fè ti videyo sa pou m di nou, e bagay yo pa fasil. Bagay yo pa fasil se vre, men avèk detèminasyon ou ap rive. Avèk pasyans, epi detèminasyon ap toujou gen obstak sou wout ou, ap toujou gen pwoblèm sou wout ou, men Yon sèl bagay, depi ou gen detèminasyon, ou fokis sou objektif ou, w ap rive o bon pò w oubyen w ap rive atenn objektif ou. E m fè ti videyo sa a ankò yon fwa pou m di nou ke bagay yo pa fasil, yo pa fasil, yo vin pi pa fasil. Yo pa t fasil, yo vin pi pa fasil. E sitou pou moun ki pre wout la ki pral Meksik. Pou pakou a li anpil. E pou pase pou soti chili tou pakou a li anpil. E depi chili nou komanse jwenn pwoblèm. Paske m genyen kouzen m ki ale, m genyen lòt zanmi m ki ale. Depi sou fontyè. Arika ansanm avèk Peru, li difisil pou rantre. Kouzen m nan, li eksplike m ke l te fè 2 tantativ pou l rantre, e de, pandan li, Arika ki, ki se, ki genyen fwontyè de, ansanm avèk Peru, e nou konnen nan moman sa Peru li, li gen yon, Yon lòt gouvènman, gouvènman yon ti, li strik, e pa yon ti jan non, li strik. Donk misye li vin la, li ap mete prensip. Donk pou pase, se pa menm jan ou te nik soti Chili, pran avyon oubyen pran bis pou mete ou pa RIKRA, epi ou pase, li pa menm jan ankò. Li yon ti jan vin pi difisil kounya. E misye t ale, pandan plizyè tantativ, yo li fè 2 ou 3 pase, Yo retounen l ankò Chili. M kapab di yo tounen l ankò Arica ki se nan bò pa Chili a. E apre anpil e negosyasyon, misye twouve peye Peruvyen pou l pase. Donk li resi pase. Rive li pase Perou, li pase Equateur e pou l rive. Kolonbi. La ankò son pwoblèm Kolonbi paske nou konn kijan bagay yo ye e pou pase Kolonbi pou al kote k rele Nokokli a se pa yon bagay ki fasil e gouvènman ankò, gouvènman kolonbyen an li pa vle e yo vann. Ayisyen tike pou yo pran bis. Donk, moun nan moman sa yo oubyen Ayisyen ki nan pati Kolonbi pou yo pran bis, pou yo ale, pou yo antre nan Gokli, li pa fasil pou yo. Donk, anpil, anpil pwoblèm. E tou dènyèman Ayisyen te menm fè manifestasyon paske yo pa t ka jwenn bis pou yo antre nan Gokli. Ou konnen Ayisyen se de pasaj yo ye. E gouvènman an tou konnen se de pasaj Ayisyen ye. Se la k pou mennen nou. Pou pase pa Kolonbi, pou pran bòt la, pou janbe dlo a, epi pou antre anba raje a pou mache, e se la pou pase. Men, pandan sou wout la, gon pakèt bagay kap fèt, ki pa sa, gen anpil moun ki sibi bagay ki pa sa. E m pa bezwen rakonte nou, men, gon pakèt bagay ki fèt ki pa sa anba wout la, fi yo sitou. E gason yo, gen yon anpil ki viktim. E, donk, se pou nou pran anpil prekosyon. Pwoteje tèt nou, pwoteje zanmi nou, pwoteje moun ki avèk nou yo. Paske n konnen se nou menm ki pou pwoteje lòt. Paske bagay yo, yo pa fasil. E yo pa fasil, yo pa janm fasil. Men si nou pwoteje lòt, e nou konnen n ap rive yo bon pò. Ankò pou rive Lè w rive Mexique ankò son lòt Pwoblèm pase w konnen nou menm ankò konpòtman nou defwa pou n fè bagay ki te fasil vin pi difisil pou nou e donk anpil pwoblèm anpil pwoblèm e genyen pou te jwenn yon ti yon kat yo ba ou gen moun yo bay li pou 1 an pou w jwenn li lontan w te nik ale yo bay li kounye a ou mande pou w aplike sou entènèt bagay la vin pi difisil e ankò nou konnen avèk kèk grenn nan nou menm ki genyen vye konpòteman Lè nou rive lotbò a, nou renmen an gwoup, e pa sèl Brezil nou konsa, Chili nou konsa. Nou rive lotbò a, nou konsa. Nou fè fatra, nou brè byè, nou pale fò nan lari. Donk nou toujou an gwoup ap fè bri, ap fè diskisyon. Donk gen de konpòteman tou fòk nou chanje yo. E Anpil jounal ap di ayisyen sesi ayisyen sela men nou konn koman bagay yo ye deja se vre nou pa gen prensip e men gen bagay nou ka chanje lakay nou se pou nou sa ou wè nou ka chanje yo se pou chanje mete disiplin nan nou e nou pa pale twòp lè nou nan lari a e pa bay pwoblèm pa goumen se akoz de goumen ki fè yo te fè e lè ou rive lè ou rive e meksik yo te vin mete E pou fè e kòman m kapab di, pou fè aplikasyon pou ka gen papye yo bay la oubyen ti papye yo ba w pou 1 an oubyen kanè yo ba w pou 1 an, se atravè goumen ayisyen nou menm ankò te fè yo vin fè e mete l pou fè sou entènèt ki vin yon ti jan pi difisil, ki pa fasil pou anpil konpatriyòt nou yo. Li ta bon pou nou genyen pase pou nenpòt sa k pase. E si yo ta voye nou Ayiti, nou kapab tounen Meksik. E paske gen anpil konpatriyòt nou yo ki sot Chili, ki pa gen papye, e paske nou konnen kòman gouvènman chilyen ap maltrete nou, li difisil pou nou gen papye. Men, m swete nou pa dekouraje, bon kouraj, ou menm ki nan wout la, k ap gade ti videyo sa, m swete ou bon kouraj, kenbe fèm, paske bagay la pa fasil, depi lontan n ap goumen, nou konnen kòman nou te pran e endepandans nou donk nap kontinye goumen jiskaske nou reyisi ou byen jiskaske nou pote la viktwa e se moun kap goumen ki reyisi nou kapab tonbe men pa ret atè a leve goumen paske yon konba ret yon konba mèsi a tout moun ki tap swiv ti video sa e m gen lòt video m pral fè pou nou paske gen anpil bagay pou nou pale men m pa vle fè video a twò long M jis fè l pou m ka di nou bon konba, bon kouraj e si w gen objektif lite, goumen pou kapab atenn objektif ou. Bon konba, rete fèm n ap wè nan lòt videyo.